M pap rete non depi tann dat mwen la lachte la pa janm tounen mwen m pap rete non lèm rive lakay la granmoun sa pral fè tèt mwen fèm mal la li pral pale anpil nan tèt mwen la mwen m gentan gad kilè l gentan fè la epa depi tann dat m soti non lèm rive la l pral tèlman banm pwoblèm.

M pa ka pa di sa menm. Mwen menm avèk ton chalibwa twò zanmi pou m wè pitit li ap pase. Ki sa? Hey! M pa di sa. Menm ou pran kiyè manje w ou antre nan bouch ou, li pa ka menm antre w. Epi ou jwenn yon bon, yon bon kiyè, yon kiyè konsa, epi ou mete manje w nan kivèt konsa, epi pouy ou pran manje w ale.

Monchè m santi m kontan anpil wè sa m di w la pouki menm lè m wè nou pa janm vin la fasil pou nou vin wè m men jodi a nou ansanm avè m la se kèl kichòy.
Pè a, sa m ta esplike w la, ou konn bagay, peye l nan jou konn kijan l ye deja paske defwa menm m mèt di m travay tout lè e w konn sa, ou konnen m travay tout lè. Wi pitan m konn sa.
Paske.
Defwa wè jodia moun m vin la paske yo konnen jodi dimanch pa gen m pa al travay ou konprann m travay tout ni apremidi ni mat sa fè nou prèske pa janm wè e toutan map pale avèk madanm nan pou nou vin pou nou toujou pase wè w piti tou ou konprann. Monchè sa fè kèm kontan lè map gade pitit la men etay monchè figi pitanm bèl gad tèt pitanm monchè m santim kontan. M santim kontan sa fèm plezi. Wi papa depi aprè map di Donald poul pase wè w paske nou pa janm wè w malgre nou pale serye men nou pa janm wè w papa fòn pase wè w nan kay la jodia kòm Donald gen tan an nou pase wè w nan kay la epi tou m te bezwen w tou e sa fèm plis vini la tou papa. Amen ou konnen depi w bezwen papa w fò w pale a papa w depi w bezwen papa w tout tan la disponib pou ou pitit mwen. Men papa m kontan wè w anpil wi, m wè w fè anpil pwogrè wi. Ebyen ou konnen, gras Jezi pitanm, gras Jezi. M wè w gentan gen machin papa, w achte machin nan w ka konduit wi. E pa fòt mwen pitanm, lè m achte machin nan, se pa fòt mwen non, m te jwenn li briskeman konsa, kounye a la m te renmen l tou, ou pa wè l, se li k kanpe deyò a la. Nan menm machin.
Oh, gen machin, gen machin. Nan tout machin. Oh, oh, lè m ta di w sa, se gwo zenzen m. Nan. Men, ou konnen tout sa m gen pitan m, se pou mwen, se pou ou. Anben, lòt semèn nan, lè fèt, m ap achte yon lòt mwen, papa. Ou tou deja konnen pou konpleyane w, m ap achte yon lòt machin, m ap achte yon machin ba ou. Anben, papa, m kòmanse kontan, ou fè kè m kòmanse kontan. Ok.
Men, papa, kòman w pase jounen w menm? Ah, men ou konnen, nou la. Nap travay gras a Dye depi Bondye ban nou la sante nou la e sak fèm pi kontan se le fèt ke m wè m te chwazi misye pou ou m wè nap byen viv m santi kèm kontan. Mezanmi papa e e di pou m ta di papa.

Ee bon m di w Jerry, ou pa t wè dam nan k te dèyè nou an?
Wi m wè dam nan k dèyè nou an anpil wi men m sispèk dam sa m pa konprann anyen m pa ka di w anyen de li non. Yan mwen menm m wè dam nan vini li yon jan ap gade m l ap gade w e sa fè m oblije leve menm si m konnen m prese vre m prale paske

Dako bye tchao merci ou menm tou.
Gadame ti dam nan mesye li vreman nomal li vreman bel wi sa bella m timid li anpil men timid dam nan vin ba manke pawol pou li men m byen kwè map bon sou li kanmenm wi paske depi wè w ke w envite moun nan soti epi l soti ansanm avè w nou manje nou bwè m byen kwè map bon sou li kanmenm. Jis map mete may mwen plis mete may anpil epitou jiskaske mka konsome mpa pwete non mwen ale.
Fòm ta ofri yon bagay pou bwè wi pitit mwen kisa wap bwè menm? Ou pa gen koka la ou wè l. Ou pa gen koka la papa? M gen koka wi men ou konnen m pa konn pa gen bagay sa yo banm yon baay pou nou pou nou ka pase bò gòj nou epi na kontinye pale.

Kòm li di l gen pou l pale avèk mwen, m ap koute nou. Men m wè nou byen ap viv la, sa fè kè m kontan. Bon, pitit mwen, kòman afè relasyon an ye? Kòman nou viv menm? Di m, kòman kòman n ap n ap boule nan kay la? Èske nou santi n alèz? Pouki mwen m wè nou la, mwen m wè nou byen, sa fè kè m kontan. Bon papa se di moun ta diw papa. Donald mal tretem papa a, pwoblèm pwoblèm. Menm ke li banm bagay nan kay la se vre men gon bagay ki manke nan Donald. Imajine papam ap vin la avèl, m achte bèl rad pou Donald, sou wè sa Donald pran met sou li, li mete gadon gadon chemiz li met sou li. M dil banm pase chemiz lan pou li, li pa vle. Li pran yon chemiz, yon pantalon twal papa avè yon tenis li met epi tou li met yon kepi ankò papa. Èske wè sa fè sans? Bon si Donald fèl alò ou konnen Donald ou pa ka fè bagay yo konsa ou pa ka fè bagay yo konsa fòk e si madanm ou ap chache yon jan pou l ka fè w mache bon mwen kwè son plezi devan zye sosyete a nou dwe antann nou pouki nou kòmanse viv byen m vle pou vi a fini byen Pea Pea banm es banm esplike ou konn sistèm m kòman sa ye mwen m te leve avèk avèk gran gran pè m.

Pantalon fout sere epi ti mayo sere prèske tout kò w nan Ti papa e konsa m vle l abiye si se konsa m renmen l Imajine w baka gon jèn ti gason nan men m konsa Map kite l met yon kalite vlap pantalon papa si w konn se van kap antre anndan pantalon w la Manmi sa w tap mache avè l la mank antre anndan pantalon w papa.
Donald e pwoblèm lap ban mwen. Se sak te ret atò.
Se sak te ret atò. Donald sa son pwoblèm papa. Imajine w li okipe m se vre, li okipe m byen se vre men Donald gen anpil pwoblèm papa. Li pa gen lanmou epi tou li pa konn jan pou l abiye franchman m gen pwoblèm a Donald. Lè map mache nan lari a moun ap gade m, m oblije mache avè l. Donald sa son pwoblèm papa. Ebyen pitit mwen,
ou konn sa nap chache nan moman sa pitit mwen. Nap chache yon moun. Ki pou jere w, yon moun ki renmen w, yon moun ki gen santiman pou ou. M ka konprann. Mantalite li, se mantalite ansyen. M ka konprann ou menm, ou jèn. Ou ka fè l. Ou dwe fel tou. E map pal Donald se pitit mwen e m renmen nou anpil. Se mwen k chwazi w li. L achte pou ou. Mwen t kwè l achte bagay ki pou fè w plezi pou fè kè l kontan. Kisa w bezwen nan fwaye? Nan fwaye? Ou bezwen pou relasyon an byen mache. Mwen t kwè nou ka met tèt nou ansanm jis pou n kontinye lanmou an.
Bebe al pa vin si konprann. Bon pou m ta mete. Tandans an achte mwen an, fò m te ka abitye avè l. M pa abitye avè l, li pa nan san m. Ou konprann? E sa k pwoblèm nan. Li pa nan san m.
Bonswa, pa. Papa nan kisa wap manje la. Ou nan ou konnen. Ou wè bay sa a bay sa a m tiye mouche ansanm avè l ou wè sa sa e bay m fè twalèt mwen twalèt mwen m fè avè l m pipi ladan l lè m pa santi m ka al nan banyo a m pipi ladan l. Pipi? Wi papa m pipi. Fè twalèt?
Wi m lave devan m avè l.

Mwen konnen mwen konnen son on asyèt paske Ayiti se yon gwo bout bare kin yo konn fè twalèt yo konn pipi ladan li epi mwen Ay Bondye manman sa oo Epi epi epi m sonje yon bagay kote pou depi ou soti a.

Jerry. Epa Jerry papa Jerry.
Jerry. Anglè wap pale la Jerry e konsa l rele. M wè wap brode non wi byen wi. M wap byen brode non wi. Koman sa? Wap brode non wi Jerry. Nan yo di Jerry.
Men l pa rele Jerry papa si w mal di yon bagay e pitit ou byen fok nou korije w li rele Jerry. Ou wè epi w konnen non e twò byen.

Paske m pase nan plizyè kay, m remake se pa kay yo sa. Kay sa pa ka pa kay granmoun nan menm. Ban m rele la pou m wè. Alo! Alo!

Granmoun vini wè w kap mande pou ou.
M jwenn kay la, m konnen se la granmoun nan rete. M jwenn kay la.
Talè papa m. Oh! Gade kòman m soti sou kay la dirèk.
Haha! M gonfle.

Ou pa ka pa mache ansanm avèl sa se lajan chili non pap pa pote fòm kado yon ti kòb men sam pote fòw kado mèsi pitanm dim kòman ou ye menm depi kilè ou isi ou konnen pitanm yon te voye chache mwen wi m sonje ou tap dim sa men mwen panse ou te banm yon direksyon ou te dim lèm vini m mèt frape nan kennenpòt nan nimewo sa ki tou pre lòt kay yo men mwen pat panse.